Bonjou bonjou bonjou bonjou bonjou bonswa tout moun depandabman de la ou pral tande e gade video sa. Maten an m salye chak moun ki pral chwazi gade videyo sa a e nan non Bondye ki gen tout pouvwa a nou di Senyè mèsi paske l te pèmèt nou dòmi n leve e nou pa konn anyen k ap pase pwoteje lavi nou li pèmèt nou leve byen vivan maten an pou nou vin chita ak ou pou n fè ti videyo sa a Anvan nou kòmanse n ap di w abòne avèk chanèl mwen an ki se Interfamily production e abone ak nou ou va share like pataje pou nou avèk chanèl mwen an nap trò kontan resevwa notifikasyon sa. E Bondye pap manke pa beni w non. Mwen menm non pam se Yves Philippe men non chanèl mwen se Interfamily Production. Maten an nou vini pou nou pataje an kelke mo avèk ou yon istwa ki vrè ki se lavi David. Yon istwa ki vrè lavi David Kòman Letènèl lè l gen plan pou ou e pèsonn pa ka anpeche plan sa a rive reyalize Pèsonn pa ka bare w Pèsonn pa ka anpeche w Nou vin pale w de David an kèlke mo Tout moun konnen istwa David. Se te yon sitwayen ke papa l te gon pakèt pitit. Li te chwazi David kòm yonn nan tout pitit yo pou l mete l nan yon kote kòmsi pou nou menm s on sòt dimilyasyon. Pou l imilye David al mete David nan raje pou siveye mouton yo. Fanmi an te konprann ke mete David nan raje a pou siveye mouton yo se te yon bagay ki te mal. Men nan plan Bondye, se te fòme, se te la, se te pi bon kote Letènèl te kwè ke David te ka ye pou l fòme David, pou l bay David tip de fòmasyon. k ap bon pou David, pou l fòme karaktè David. Men, papa David te chwazi David pou l mete David yon kote, nan raje, pou David ap siveye mouton. Men, li mete tout rès nèg yo ret lakay. Nèg yo al lekòl, yo fè tout klas yo. Nèg yo fè tout etid yo nèt. Tout gwo etid, nèg yo fè tout. Nèg yo se dèzòm avèk kostim, palto. Se dèzòm. Trè fòme, gwo kou entèlektyèl, frè David yo ye. Men David li menm, papa l kite l nan raje a pou l ap bay mouton manje, pran swen mouton yo. Yo te konprann ke David nan raje a, se t on mal yo t ap fè. Men pou Bondye, se te fòme, se te pi meyè kote li te chwazi pou yo ba l Prens David pou l fòme David. Istwa sa a, se yon istwa ki gwo, ki laj anpil. Men nou menm, n ap di an kèlke mo, kèlke pawòl. M pral pran yon distansyon avè w, lè ke Lesenyè, ou menm ki se Sèvitè sèvant Bondye lè ke Bondye gen yon apèl sou viw lè ke Bondye fè w yon pwomès pa pase chemen dekouvè yo pa pase chemen dekouvè epi toujou gen pasyans Bondye gen dwa fè yon pwomès ou menm nan li te fè w ou di nan 3 zan nan 4 zan lap reyalize. Epi nan plan Bondye se pa sa, men pa sa li ye. Li pa t dou nan twazan, li pa t dou nan katran l ap reyalize. Anvan Bondye ba w yon bagay li chwazi ba ou, dabò l ap fòme w nan karaktè w, nan konpòteman w, nan fonksyònman w. L ap fòme w. L ap fòme w Pou plizyè rezon. Pou w pa frekan, fòk ou gen sa rele imilite. Imilite se sajès. Pou w pa vin awogan. Paske Bondye p ap vin beni w pou l pèdi w. Olye pou l beni w pou l pèdi w, li prefere l pa janm beni w. Il fòw sèvil jiskaskel pran ou lal avèk ou si ou se moun pal li chwazi al avèk ou konsa men David li menm letènèl te tap fòme David nan raje a pandan David tap bay mouton yo manje li tap pran swen mouton yo li toujou ap veye mouton yo letènèl ap fòme David kòm yon enstriman ki Nan pla men Bondye. Humm kòm yon enstriman ki nan pla men Bondye. David se te sal te ye. David avèk flit li nan laj li a tap chante lap adore le non de de Dieu. Tap bay Bondye glwa tout sèl li merite. Avèk kantik David ap konpoze de kantik. Ak flit li lap chante lap adore Bondye. Epi Bondye ap. Fòme l wi. Lòt nèg yo ap byen vire, y ap byen mennen, y ap byen manje, David gen anraje a. Epi bon David li menm l ap manje la glwa de Dye. L ap manje glwa. Letènèl ap fòme l pou demen. Ebyen, lè Letènèl chwazi fòme w, Li pap vin fòme w pou L mete w chita. Lè L fin fòme w, pase nan fòmasyon, ou fè tout klas yo, ou reyisi, ou pase, ebyen lè L pral leve w la, L ap chwazi pami tout gwo entèlektyèl, pami tout gwo zotobre L pral mete w pou L fè moun etone. Dye pa janm fè anyen pou L pa etone li. Ebyen, arive yon lè. Men nan lè sa a, se te Sayil ki te wa nan peyi a. Men Sayil tèlman ap komèt erè, tèlman ap fè dezòd, Letènèl te santi Sayil bay twòp pwoblèm. Twòp pwoblèm, twòp bagay. Epi Letènèl pral rejte Sayil. Li pral rejte Sayil. Ebyen se paske lè a deja rive pou l mete David nan pozisyon l vle mete l la. Letènèl pral chwazi David kòm wa alaplas Sayil. Imajine w, ou se wa, epi w wè y ap ranplase w pa yon lòt moun. Li p ap yon bagay ki fasil, li p ap dous. Epi sak pi di a Letènèl rejte sa wi pou l ranplase l pa David. Lè Letènèl rejte w se kòm si se yon moun ki abandone. Kòm si ou vin pa gen sa rele la krent de Dye ankò. Ou ka komèt nenpòt ki betiz, ou ka fè nenpòt vanjans. Lè David, Letènèl ta pral chwazi David pou l vin wa a la plas de Saül. Lè Sayil te aprann nouvèl sa ke yo pral ranplase l pa yon lòt wa, ebyen Sayil t ap chèche konnen kiyès yo chwazi. Lè l vin konn se David, l ap chèche David, l ap fouye chèche kote pou l jwenn ti nonm sa k pral ranplase l la. Sa pa ka fèt nan plan Sayil se pou l te detwi David. Men nan plan Letènèl, David se pou l wa nan peyi a. Letènèl ta pral fè Samuel vini fè yon festen, envite tout moun vini nan festen an, pami yo tout frè David yo, papa David, fanmi David, David pa t yon fanmi wayal. Ebyen Letènèl te fè lè festen sa a kòmanse, epi li te rive nan lè pou y al prezante tout moun, yo prezante tout frè David yo, tout moun yo te pase, Letènèl te di se pou grenn moun sa a li chwazi. Te gen yon dènye grenn yo vin yo vin prezante, Letènèl di non se pa moun sa a l chwazi, se pa moun sa a l chwazi. Epi, sèvitè a mande papa David, Èske se sa sèlman, se sèlman pitit sa ou genyen? Èske ou pa gen yon dènye grenn? Papa David panse, li fè yon refleksyon, li fè yon retrograde, li di, Wi, m gen yon dènye ti grenn, m gen yon dènye ti grenn, men se nan raje a li ye, l ap pran swen mouton yo pou mwen. Tande byen wi! Men se nan raje a li ye, L ap pran swen mouton yo pou li. Li te konprann ke se imilye y ap imilye David, men se karaktè David y ap fòme. Men se chanjman, se yon, se yon, se yon, se yon travay ke Lesenyè te bezwen fè a David. Se li menm Bondye te pase yon lòd pou l bay David nan raje a pou l vin fòme David. Li di, Enben, si w kondane grenn, ou recherche l. Yo voye chèche David, epi David pran flit li, l ap chante, l ap adore, l ap bay Bondye glwa avèk de kantik ke l konpoze, avèk de bèl solo l ap chante le non de Jezi. Epi David ap parèt pandan festen an, tout moun ap gade, fas yo vire, y ap swiv ki moun k ap vini an. Lè yo gade, yo wè s on ti. Nonm kap vini avèk flit li nan men yon moun ke yo pat pou konn. Tout moun konn David son ti moun fou. Men Letènèl nan amou l nan fidelite l se moun pa l la sa. Ebyen zanmi pa m, pandan David ap parèt, ebyen Letènèl di Samuel wi se li menm. Li di Samuel wi se li menm. Mwen chwazi pou wa ranplase sa yo. Mezanmi! Imajine w byen, Bondye ranplase Saül pa Samuel, pa David. David rive wa pami tout gwo zotobre, tout nèg a kostim, tout nèg ki fè tout gwo, gwo savan, gwo entèlektyèl. David te nan raje atant menm lekòl. Men Bondye t ap fòme l nan lòt fason. Vre, Bondye t ap fòme l nan yon lòt fason. Men David, Letènèl chwazi David kòm wa nan pami tout gwo nèg sa yo. Anpil nan yo konprann ke se lekòl la. Wi, fò al lekòl, wi, fò fòme tèt ou, wi, fò fè de gwo etid ki pou ede w, men tou, konprann, konn sa k rele la pwisans e la glwa de Dye. David pase tout tan l lakay Bondye. David pase tout tan l ap adore Bondye. E l fè Bondye konfyans, l ap s, epi l ap bay Bondye glwa nan aji a. Enben, jodi a, Letènèl chwazi David kòm wa pou ranplase Saül. Malgre tout sa Saül ap fè, ap chèche sou David pou l detwi lavi David, Letènèl t ap di David, David te toujou gen anpil respè pou sa k rele Wen de Dye. Li te ka jwenn, David te jwenn fason pou l te ka detwi, tiye Sayil. Plizyè fwa, li di non, li pap touche Wen Bondye. Li konnen Sayil se te Wen Bondye. Li konnen Sayil se te Wen Bondye. Li di, M pap touche Wen Bondye. Li pa touche l. Men Sayil ap chèche. Men Bondye te chwazi David pou vin ranplase l kòm wa. Mwen sa fèm vin dou maten an depi si Senyè a fè w yon pwomès rete nan imilite, rete nan sak rele nan liy ke Lesenyè mete w la pou l fòme w. Epi depi lè a rive lap leve w. Pa kite ògèy ou, pa kite rankin ou, pa kite jalouzi w fè w kite pozisyon kote Bondye mete w la pou w abandone plas la. Men rete nan liy kote Senyè mete w la epi lap beni w la. Lap baw tout sa w bezwen lè lè a rive lap retire w nan pwofesyon an e lè lè ap leve w la lap leve w nan figi tout moun ki tap imilye w yo nan figi tout moun ki tap bo w komsi tap gade w mal yo yo pral gade w byen tout sa Bondye fè lap fè l nan lè l lap fè l nan tan l konprann nan moman l zanmi m maten an se te tout konsèy ki Se te ti ilistrasyon sa m te vle pataje avè w yon fason pou m ka di w pa dekouraje lè Bondye fè w yon pwomès, rete nan liy kote l mete w la, lè l mete w nan yon pozisyon pa deplase kite kote l mete w la rete la epi l ap beni w la, l ap ba w tout sa w bezwen la, l ap mare w la, l ap ba w avyon la, l ap ba w machin la, l ap ba w tout kalte sa w bezwen la. Men depi ou rete nan plan Bondye, depi ou nan plan Bondye, epi pwomès li yo ap akonpli sou vi ou. Ok, priye, jene, fè Bondye konfyans, lap beni ou. Se tout konsèy pam pou ou, pa bliye, ankò yn fwa, abòne ak chanèl mwen an, ki se Interfamily Production, abòne ak nou, like, Pataje video a epi beny. Bondye beniw bondye gadew ke bondye proteje laviw pase yon joune beni anba lonbraj bondye ki gen tout pouvwa.